Bonjour tout moun, byenvini nan premye sòti magazin nou ki se Sport IQ. Sport IQ se yon magazin ke nou fè spesyalman pou moun ki renmen football, pou moun ki renmen sport de manyè jeneral ke se swa basketball, course de voiture, karate etc. Men nan premye sòti emisyon sa a n ap plis chita sou foutbòl e spò IQ, IQ se pou entèlijans kosyan. Donk nan magazin sa a nou pral non sèlman relate fè spò yo, nou p ap fè spòtif yo, nou p ap sèlman kontante nou de sla, men egalman nou pral pran di tan pou nou kapab analize yo, dekripte yo epi revele Entèlijans jwèt la, sa vle di nan spò IQ, se entèlijans kosyan, sa vle di sa lòt moun pa wè, sa lòt moun pa panse ansanm avèk yo, nou menm atravè emisyon sa a, nan magazin sa a, magazin spesyal ou a sa a, ki se spò IQ, ebyen nou pral fè des analiz pwofond pou nou kapab relate sèten verite ou sèten fè, ok. verite selon nou menm ou verite selon dotre medya e dotre reyalite ke ki et antren se pase dan le mond men de tout fason nou pral pran du tan pou nou kapab be analize anpil bel bagay nan foutbol la e pou jodi a nou gon yon tit tres akrocheur yon tit maleur ok donk nou pral banm yon minit. Yon ti segond pou m kapab prezante nou tit sa. Ah, voici le titre. Messi, Ballon d'Or FIFA 2025 devan Ousmane Dembélé, joueur du PSG, Yamal et Mbappé. Donk, mes chers amis, sa se yon tit danje, ou pa plezante yon sijè konsa, sijè konsa ka bay anpil pwoblèm. Men de tout fason, nou pral pran san nou pou nou kapab antre nan sijè sa, pou nou kapab wè, èske te ka Gon yon pòt, yon rezon ki te ka pèmèt aske Messi vini Balon dò devan Ousmane Dembele, Mbappé epi Yamal pou de vrè. Donk rapidman nou panse ke son sijè ki enterese tout moun, pa nan sans tiraj Balon dò la premyèman, men pou sa ke chak jwè sa yo reprezante sou nan mond foutbòl la, nan mond foutbolistik lan, donk pou sa ke yo charye dèyè yo nan karyè yo, byen ke gon plis jèn pami yo ki se Yamal, nou poko ka pale de yon gwo karyè menm jan avèk lòt jwè ke nou plase avan yo, men se ki e siprenan e etonan se ke Yamal klase pami gwo non sa yo nou site la tankou Lionel Messi, meyè jwè du mond, meyè jwè de tou lè tan, Donk eeuh Mbappé donk nou konnen tout sa lap fè avèk Real Madrid aktyèlman e sal te fè ansanm avèk psg pandan yon long peryòd epi Ousmane Dembélé ki se yon jwè ki pase de prezantasyon ki fè yon sezon eksepsyonèl pou ane sa ane 2025 lan donk o Barcelone li te konn jwe sèt men la nou gen yon lòt Ousmane Dembélé ki fè yon bagay ekstraòdinè pou ane sa a kote ke l ganye 3 twofe entènasyonal ki enpòtan, donk ki gen anpil pwa. Donk nou panse ke se yon gwo respè pou Osmen Dembele. Donk e Yamal li menm kòm nou di l ke sa siprann nou ke olye w ta jwenn yon nèg tankou Vinicius, yon nèg tankou Haaland e lòt jwè epi se Yamal k ap plase nan lis sa a pou n ap fè deba kote ke n ap asosye non l ansanm avèk meyè jwè sa yo. Donk, nou panse ke sijè a vrèman enteresan e nou pral antre danble nan sijè sa pou jodi an ki pale de Messi Ballon d'Or fifa 2025 devan Ousmane Dembele, Yamal e Mbappé. Donk, rapidman nou prale antre nan Nan yon fasèt ki ap parèt entèresan pou pou tout spektat telespektatè nou yo, tout moun kap gade nou la. Donk nou pral afiche yon premye tablo ki pral fè konparezon sezon 2025 lan ansanm avèk diferan jwè sa yo. Donk magazin sa a se yon magazin pou toujou swiv pou abone e pataje like paske nap al gen anpil bèl enfòmasyon ladann so magazine kòm nou dil se entèlijans kosyan sport ik yo donk sa vle di ke nou menm nou pa sèlman di bagay yo nou prezante chif wap kapab pataje tablo yo kapab wè yo tou epi pou kapab tire pwòp konklizyon paw donk sa nou pral diw la se pa fè nou pral fè w kwèl se ou wap wèl epi pou ka fè pwòp analiz paw natirèlman nou menm nou gen preferans pa nou nou gen Mwen ka di refleksyon pa nou, pwòp refleksyon pa nou, men kanmenm n ap avanse. Donk premye tablo ke nou genyen devan nou la, ok, aprè bèl tit sa ke n te genyen an ki trè akouchè e ke nou panse ke ki gen tan fè anpil pale nan kòmantè yo la, donk mete kòmantè yo pou nou di èske tit lan vo lapèn ke nou trete l jodi an e sinon si tit lan pa vo lapèn donk fè nou konnen rapidman pou nou kapab Pa e pa goumen ansanm avèk to pa rapò ansanm avèk tit la. Donk nou panse ke se ase enteresan ke nou debat jodi a sou yon tit konsa dotan plis kap fè pale de li menm nan tout mond lan. Donk. Ann di ke 4 jwè sa yo ke nou seleksyone pou nou kapab pale de yo pou n fè konparezon sa jodi an, se 2 jwè vrèman nou kapab di ki enteresan e ki mande ke pou nou kapab pale un peu de yo menm. E pale un peu de jwè sa yo revient à dire ke nou ba yo yon konsiderasyon spesyal nan mond lan, e ki fè ke jodi a nou fikse rega sou yo menm. Donk nan tablo sa, rapidman si nap gade, li make statistik kle an 2025 klub plis seleksyon. Donk sa vle di ke ke se swa jwè a te jwe nan klub li ou li te jwe nan seleksyon nasyonal peyi l, donk tablo statistik sa pou 4 jwè sa yo, donk nou prezante l pou nou kapab mye aswa konparezon nou an ou ankò baz konparezon nou an pou jodi an. Donk premye eleman ke n ap touche nan konparezon sa a, se nomb de but ke jwè sa a fè. pandan ane 2025 lan jiska mentnan epi pas desiziv li a rive delivre nou konnen ki gen yon gwo pwa nan jwèt foutbòl la jou jodi an ke yo konsidere anpil se yon eleman ki montre vizyon jwè a, kapasite l pou l fè ekip lan jwe, kapasite l pou l kapab melanje tèt li ansanm avèk jwè a epi l pèmèt aske lòt jwè ki bò kote l kapab patisipe, grandi epi. pèmèt ekip lan kapab ganye ki plis ale nan yon aspè kolektif e ki ke yo bay anpil enpòtans jodi a pou yo desène de merit avèk mèt jwèt la ou ankò les maîtres du jeu. Answit konbyen match ke l jwe ki pral montre nou ta di kapasite jwè a pou l kapab kenbe pandan tout sezon an epi answit ki montre ke disiplin li tou paske le fèt ke w jwe plis se paske w toujou disiplin ou gen anpil disiplin epi answit regilarite jwè la nan sans sa a. Donk e epi efisyans, efikasite jwè la pral plis parèt nan nonb de but epi nan nonb pas desizif li. Epi answit kontribisyon total jwè la nan jwèt la ke se swa an klèb e seleksyon e an tèm de kontribisyon. Mentnan si n ap pale de premye jwè sa a ke nou gen devan nou la nan tablo a, nan tèt tablo a se Kylian Mbappé, Kylian Mbappé se yon jwè ke nou tout nou renmen, anpil moun yo renmen l, mwen menm mwen renmen Kylian Mbappé pou sa l fè nan psg, pou bravo li, pou m te ka di aspirasyon l, pou jwè ke l ye an, etc. Donk gen moun ki gen dwa pa renmen Ti kote agasan lakay jwè sa, bon chak moun gen tanperaman pa yo, son jwè lèl nan ekip li ta renmen se li ki mèt ekip lan, li tankou yon Cristiano Ronaldo, donk fòk lòt jwè travay pou li, epi fòk tout ekip la ta fokis sou li menm. Donk jwè sa pou ane 2025 lan, apa de distenksyon kel pran nap vini Trouillot un peu plus tard men li make 35 bi e li fè 12 pas desizif pa rapò a 35 bi ke l fè epi nou kapab di ke match ke li jwe relativman yo egal a 50 match epi kontribisyon total li sou jwèt la yo te kapab mete yon mwayèn de 37 mentnan kounyela lè w pran Ousmane Dembélé ki son jwè ane a ki eklate nan kèk faz nan jwèt la o debi nou te ka di pa egzanp ke ok nap gade sa Ousmane ap fè etc men depi lè antrenè psg a Ok donk li pran an men ekip sa ebyen li bay Ousmane plas ke l te sipoze genyen an ke l te sipoze okipe a e depi lè sa Ousmane kòmanse ap fè de seri de bagay ekstraòdinè e pou sezon sa Ousmane li menm li totalize 33 bi, li fè 14 pas desizif, misye jwe 49 match, sa vle di misye fè yon match an mwens ke Kylian Mbappé, epi answit kòm kontribisyon misye gen menm kontribisyon ansanm avèk Mbappé, poukisa, lè w al gade nan nonb de pas desizif, donk Ousmane plis kontribiye nan jwèt la ke Kylian Mbappé. Donk o nomb de bu e bò pou ta ka fè diferans sa 35 mwens 33 li ta pral ba w dizon 2 but de plis ke Mbappé fè ke Ousmane Sow sezon an jiska mentnan men nan pas desizif yo li pral konble l ak diferans sa de 2 ki pral ba w toujou menm kontribisyon pa rapò ansanm avèk e Kyliam Mbappé nan sans sa. Donk mentnan kontribisyon an se total antre pas desiziv yo epi ansanm avèk nonb de bi ke jwè la li make. Mentnan rapidman lè n desann anba tablo a nou pran Lamine Yamal. Donk anpil moun rele l le nouvo Messi, anpil moun ap konpare Yamal ansanm avèk Cristiano Ronaldo, Messi epi 3 jwè sa yo nan menm tablo. Waw sa son bagay ekstraòdinè donk se sa ki ki rele e spò la li pa gen limit vrèman kelke swa laj kelke swa moun ko ye a donk nan on klen dèy nan on ti moman ou ka parèt avèk talan natirèl ou epi ou briye donk nou panse ke jwè sa yo tankou Lamine Yamal Messi se de jwè ki gen de talan pur yo ne ansanm avèk li e kelke swa laj ke yo genyen an Tou peti deja yap yo te gentan ap briye e lè yo jwenn opòtinite yo sezil ou ba yo yo sezil ebyen yap fè sa wè kap fèt la donk Yamal deja ou konprann ap konpare a 17 ans kisa Messi te fè kisa Yamal te fè e kisa Cristiano Ronaldo te fè anpil moun fè konparezon sa yo men mpanse ke nan konparezon sa yo li trè enpòtan pou nou ta fè konparezon de preferans ant debi aktif. de chak jwè sa yo. Sa se pou mwen. Donk m ka revini sou yon lòt videyo sou sa si nou bezwen l. Nou a di m ni. Lè m pale de debi aktif de chak jwè sa yo, m ap pale pa egzanp Yamal, li gen yon debi aktif a 10 zetan. Sa vle di ke li gentan jwe nan gran nan gwo klèb, li patisipe nan gran chanpyona e li regilye pou ekip li. Pa bliye li regilye pou ekip li. Lè w pran Messi a 17 an, li potko regilye ni nan Arjantin, ni nan klèb li FC Barcelone. Donk sè sur ke li pa jwe menm fòs match, li pa gen menm enplikasyon nan jwèt la nan moman an, petèt yo ka pat gen menm fizik etc, menm wotè, tout sa yo konte tou. Donk men donk debi aktif Messi ou pral jwenn li un peu plus lèl kòmanse monte nan laj ki pi wo ke 17 ans pa rapò ansanm avèk Yamil, Lamine Yamal. Donk Cristiano Ronaldo un peu plus petèt li te yon ti jan enplike donk nan jwèt la ok men m panse ke fò nou pran pic Ok m panse Yamal nan pik li la nan debut l donk na vini sou yon video antre pik debut chak jwè sa yo epi na va fè yon konparezon plis sistematik e entèlijan nan sans sa tankou IQ magazin spò nou kapab di nou. Mentnan nan dènye anba tablo a nou genyen Lionel Messi donk ki fè 17 gòl, donk si nap gade efektivman an tèm de nomb de but pa rapò avèk Kylian Mbappé, Ousmane, donk se mesye vrèman trè ba pa rapò avèk sa, donk men li sanse ta fè mwayèn sou 30 li, ok, donk mentnan yo pap jwe nan menm chanpyona e mentnan nou pral wè diferans lan tou kèlke pa. Mentnan. Messi pa gen menm laj ansanm avèk mesye yo tou, li pa gen menm menm frechè fizik pa rapò avèk mesye yo, men kanmenm nan chanpyona ke lap jwe a, ke ka petèt gen mwen joune, ki pa menm jan ansanm avèk avèk lòt chanpyona ewopeyen yo, MLS la gendwa pa konfigire menm jan ansanm avèk yo, men Messi gen tan de jwel kanmenm, el pa itilize menm jan ansanm avèk yo tou, li pa yon jwè kòmsi priyoritè e e e e a m ta di e ki ki ki enpoze l menm jan ke l te konn fè l an an Ewòp sè si ke an Amerik l ap fè de bèl bagay donk li deja a 17 gòl pou sezon 2025 sa a seleksyon e klèb epi answit Messi genyen 20 pas desiziv donk e sa pou nou gade gade byen pou wè Ya, Lamine Yamal li gen tout yon ekip k ap jwe ansanm avèk li, m pa di k ap jwe pou li, men k ap jwe ansanm avèk li e ke li menm li son li gen yon stil ki plis rapwoche vè Lionel Messi e e ki gen anpil jwè famous enteresan ansanm avèk li e Yamil ki gen yon bòn kapasite pou l fè gòl e yon bòn kapasite egalman pou l kreye pas pou l kapab fè ekip li jwe donk Yamal fè 18 pas desiziv. devan Ousmane Dembélé, devan Kylian Mbappé ka 12 pas desizif. Donk Lionel Messi malgre son aj, malgre sa kapasite, donk an tèm de mèt di je, li rete yon mèt nan, yon mèt dè zar nan sans sa. Donk Messi totalize 20 pas desizif jiska mentnan ke nap pale la pou sezon kle an tèm de denfòmasyon kle pou sezon 2025 lan. Donk sè sur ke sa se yon kontribisyon vrèman ekstraòdinè pa rapò ansanm avèk foutbòl la e pa rapò ansanm avèk ekip li ki se Inter Miami donk nan MLS la. Mentnan kounyela an tèm de kontribisyon Mentnan, 37 37 o total kòm kontribisyon. Mentnan, tablo sa a, lè w gade l rapidman, li vle di yon pakèt bagay pou yon jwè de 37 an ki nan ki afiche li nan yon tablo parèy avèk de gran jwè ki pa gen menm kous, ki pa gen menm fizik Epi ki arive ap fè sa. Donk imajine w pas desizif Kylian Mbappé 14, Messi fè 20 pas desizif, donk se ki fè ke Messi genyen 8 pas desizif an plis ke Kylian Mbappé, sa vle di Messi nètman odesu de Kylian Mbappé an tèm de vizyon de jeu, kapasite pou li kapab fè ekip lan jwe, responsabilite ke yo konfye l, konfyans ke ou fè l nan jwèt la, pou yo toujou pase l balon an e li menm pou l delivre dènye pas kle yo. Donk, answit, malgre se 20 pas, o dela de se 20 pas nou kapab di Messi fè 17 bi pou sezon an, ke se swa an klèb e an seleksyon byen sur, donk ki ba l yon kontribisyon de 37. Mentnan Yamal fè. Mwens gòl sèt ke Kylian Mbappé ansanm avèk Ousmane, men se yon jwè ki rete spektakilè, donk ki fè 18 pas desiziv nan yon chanpyona ewopeyen, nan yon chanpyona de wo nivo, donk ki gen moun ap make l agoch adwat, ki trè jèn, ki gen yon sante, m ta di yon fizik ki frajil parapò avèk lòt mesye ki plis akonpli yo, men li arive jwenn balon, li distribiye balon e l chita livre 18 pas desizif e l antre 21 balon nan gòl la ke se swa pou klèb e seleksyon. Donk se son de statistik vrèman alusinant donk ke se swa pou kèlke swa jwè Claro men bokou plis pou Yamal ok e ki parèt un peu plis pou Messi pa rapò a pas desizif li pa rapò avèk son aj enplikasyon l nan jwèt la, donk fò n gade bagay yo an detay nan sans sa. Donk nou pa la a, nou gen de jwè de 17 an k ap konpare avèk yon jwè de 37 an, de jwè de 22 zan, 25 an k ap konpare avèk yon jwè de 18 an e 37 an. Donk nou panse ke se pa menm frechè fizik yo e malgre sa li nan tablo a sa vo lapèn jodi a toujou pou ap pale de Lionel Messi Pou nan on tablo konsa. Donk mentenan nou nap tou senpleman trè avanse nan analiz nou an avèk dotre tablo ki pral parèt ase enteresan ki kapab prezante nou lòt bagay. Donk si n tap fè on ti rezime rapidman de sezon an, donk Dembele eksploze sezon an avèk. 2025 la ansanm avèk 33 bi e 14 pas desizif pou psg, notamman 2 pas an final de Lig dè Chanpyon ki se 2 pas kle ki pèmèt aske ekip Paris Saint-Germain an ranpòte premye Lig dè Chanpyon du jamais vu, on bagay ke Paris Saint-Germain tap goumen pou li lontan lontan lontan lontan, ebyen. Gras avèk Ousmane Dembélé jodi an nou kapab di Paris vrèman fè yon bagay ekstraòdinè, sè di jamè vi, menm avèk Neymar malgre tout ar li, Mbappé malgre tout sa ke li te ka fè kous li, rapidite l sou teren an. e e e e e e e m ta ka di amabilite l devan bi an malgre Lionel Messi malgre jwèt li e enpozisyon li sou sou jwèt la byen ke te gen anpil ti pwoblèm antre Kylian, Messi epi answit pase pran direksyon klèb la donk ki te vin vrèman Pouri lavi jwè yo pandan peryòd sa e jwèt la sou teren an, movèz itilizasyon kontrent ke antrenè la de lepòk la li te genyen, men kanmenm ou te gen de jwè kle tankou Neymar, Dem e e alò Mbappé epi Lionel Messi, Paris pa ta rive pran Lig dè Chanpyon an. Petèt nan peryòd sa a, si yo te fè yon meyè itilizasyon de Lionel Messi sou teren an, yo te remèt li Paske Messi te avèk yon frechè kanmenm nan epòk sa, li te toujou aje, men li te gen yon frechè e li te pase a pati avèk yon bòn dispozisyon. Byen ke depar li de FC Barcelone te enpe trè toumante li, men nou panse ke Messi te kòmanse byen adapte l a Paris. Sen Jèmen e ke si nan yon lòt konfigirasyon, avèk yon lòt antrenè, ou di mwens ou te bay antrenè a posibilite pou l te galtie, posibilite pou l te kapab e itilize Lionel Messi jan l te vle itilize l, fè ekip li otou li jan l vle, donk Mbappé t ap pi alèz, e Neymar petèt te ka gen yon meyè jesyon, donk e paske blesi Neymar la fòn Neymar la fòn dakò ke l te peze anpil sou rezilta jwèt la pandan peryòd la. Donk nou sur ke sa vrèman te enpakte psg men kanmenm ekip sa pat arive pran lig dè chanpyon an. Men nou panse avèk yon meyè itilizasyon de Lionel Messi notamman ki se yon jwè kle, yon jwè far nan jwèt la, donk Paris tap rive pi lwen nan lig dè chanpyon an nan peryòd sa. Mentnan E Dembélé, erezman ane sa a fè yon bagay ekstraòdinè, o dela de sè 35 bi, li genyen Lig dè Chanpyon an epi li genyen 3 chanpyona majè yo. Donk fòk nou pa jwe ansanm avèk sa, 35 bi pa Dembélé a pa egal menm jan avèk 35 bi ou alò lòt gòl ke lòt jwè yo fè, notamman se enteresan, men nou panse ke pa Dembele a 35 bi pal yo vrèman fèl ganye 3 chanpyona. Mentnan Yamal li sèlman li menm li genyen 17 an e Yamal li desizif nan gran nan gran match yo.

ke ki genyen donk ebyen Yamal make nan chanpyona sa epi answit ou pral gen Messi ki tout o ba de lis lan e byen kan fen de karyè rèst an un mètr di je avèk 20 pas desizif e Messi jwe yon wòl m ta di ki plis kreyatif nan jwèt la. Donk la a nou panse ke gen anpil enfòmasyon ki deja livre, ki deja bay sou krak sa yo nan foutbòl la, sou gwo jwè sa yo nan foutbòl la. Donk n ap avanse un peu plus nan analiz nou an evantyèlman pou nou kapab gade lòt aspè ekstrèmman enpòtan nan kesyon foutbòl la. Mentnan nou kapab di ke rapidman ke kòm enpak e rekonesans nou te ka di pou jwè sa yo pou ane 2025 lan, donk nou gen yon klasman ki parèt konsa, donk Mbappé misye favori pou balon dò 2025 lan. Dembélé li fè yon sezon eksepsyonèl e l nan lis pou balon dò 2025 lan. Yamal misye se revelasyon ane a, ou revelasyon sezon an si yon moun li ka di l konsa, mèt nan konp li yo souvan konpare Yamal kounye a ansanm avèk yon jèn Messi. Donk sa sa vle di ke nan stil de jeu, nan vision du jeu, donk nan entèlijans du jeu eben yo konpare Yamal ansanm avèk Lionel le grand Lionel Messi donk ki se le meilleur joueur de tous les temps donk the goat yo konpare l ansanm avèk li donk sa vle di ke se pa yon konparezon piti. Se pa yon konparezon de, se yon konparezon de tay, donk ke y ap fè la de Yamal ansanm avèk Messi. Epi answit, kòm nou konnen l, Messi toujou enfliyan, men mwen desizif ke lè pli jèn. Se nòmal, donk frechè fizik pa di kote de talan, m rete klè sou sa. Donk talan Messi toujou rete sa ke l ye a. Messi toujou gon talan pur, donk petèt li pa gen menm frechè fizik lan, li pa gen menm fòs la pou l kouri fè tout tou teren an, men menm si l ap mache sou teren an, veye zo w. Donk kou fran an vini, w ap pran kou gòl. Donk se yon jwè ki gen yon pakèt zam nan men li, donk pas desizif lan l p ap pa ba ou l, Donk, sè se ke li fè mwens trib lan sè dènye tan, men lè w ap gade dan la globalite lè l fon trib tou son trib ki nesesè e entèlijan, donk lè l fè l. E lè l fè l la tou sa make yon danje. E n ap gade nan MLS la, si n ap gade nan Inter Miami de manyè pèsonèl, bokou pli prè, n ap wè ke Messi se li k toujou pote danje yo. E m panse ke Koup du mond kap fèt kounye la a ok ke nou kapab alò ke nou kapab gade la a donk nou wè ke Messi kontribiye vrèman nan nan sa kap pase nan jwèt Inter Miami a anpil donk e nan match li jwe fas a Porto a ke nou petèt nou gon video nou pral vini sou kou fran majik sa ke Messi te fè nan nan match sa men mentnan kou fran sa tradui Dèyè l tout sa ke Messi ye ke nou konnen deja. Men si w gade enplikasyon Messi nan jwèt la a 37 an daj, li pral gen 38 an, donk se yon bagay ekstraòdinè kòman ke l toujou pote danje a e Messi desann trè ba pou l al rekipere dè balon pou li kapab avanse. Donk la nou pa pale de yon jwè ki fini ditou. Yo ap pale de yon jwè ki ki ki ke se yon lè konsa ke w ka di a kòm kounye a pa gen moun ap jwe banm rele l oswa match la fini banm rele l okontrè jiska mentnan Messi nan entè mi mi Miami si w bezwen fè ekip la ganye se li menm ke pou w mete jwe donk nou panse ke sa se ekstrèmman enpòtan pou yon jwè de 37 an ki genyen tout enpak sa e enfliyans sa sou sou jwèt la. jiska mentnan. Notamman gen de nouvo jwè ok o nivo de Inter Miami ki fè pale de yo menm e Messi tou l fèl ede pa Busquets ki an fen de karyè men ki montre vrèman feblès li pa rapò a Messi yo pa gen menm je ditou. Donk Suarez ki vrèman sè dènye tan pran gwo kou paske Suarez si Suarez tap fè gòl vre pa rapò a pas misye tap livre sitou nan aktyèl m ta ka di aktyèl chanpyona sa kap jwe la a, koup di mond sa a ebyen donk nou panse ke Suarez tap fè plis gòl. ni fas a Porto, ni fas ansanm avèk ekip ke Al Hilal ke Inter Miami te jwe avèk li avan. Nou panse ke pou pwochen match ki pral genyen an, si Suarez leve pye l, Inter Miami gen chans petèt pou l pase an uityèm ou pou l avanse nan chanpyona sa a. Mentnan n ap kontinye ak konparezon nou an rapidman. Donk pou nou pale de kounye a nou pral fè yon konparezon 2 gwo jwè sa yo nou sot pale la a ansanm avèk dot jwè pandan sezon 2025 la ki fè anpil bèl bagay tou. Donk nou gen an tit lan nan tèt lis lan ankò nan konparezon sa a, Kylian Mbappé, 35 but, nou te di l deja 12 pas desiziv kòm kontribisyon 47. Nou gen Erling Haaland ki vini apre l e ki misye fè 39 bi ok jiska mentnan misye fè 8 pas desizif ki ba l yon kontribisyon de 47 egalman donk Vinicius ki genyen 26 bi misye genyen 17 pas desizif misye gen yon kontribisyon 43 donk Mohamed Salah Misye gen, misye toujou ap fè ti gòl li, misye toujou ap byen jwe, yon gwo jwè dayè. Misye fè 28 bi, 11 pas desizif, epi jiska mentnan misye genyen 39 kòm kontribisyon. Ousmane Dembele, misye fè 33 gòl, 14 pas desizif, misye jwe 49 match, misye fè kòm kontribisyon 47. Yamil Yamal, 18

nan yon tablo ki genyen gwo jwè sa yo ladan l. Gade byen wi, tablo a genyen Kylian Mbappé, li genyen Erling Haaland ladan l, li genyen Vinicius, nou konnen tout sa Vinicius vo, ou konprann, tout sa Vinicius vo, Mohamed Salah, gran jwè, konprann, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, epi Harry Kane nan lis sa a, epi gade ki moun ki fè plis pas desiziv ant seleksyon e klèb. on sèl non vini se ankò le non de Lionel Messi. Donk sa se on bagay enkwayab pou montre nou kapasite ke Messi genyen pou li kapab toujou prezan sou sèn foutbolistik lan malgre tout pepen fizik ki te ka genyen, malgre mwens tan de je ke li genyen, malgre mwens match ke ke li jwe donk li gon li toujou gen enfliyans ke li dwe genyen sou jwèt la e sa se enpòtan pou nou kapab note sa se pa serye se pa nòmal ke nan yon tablo konsa pou jwenn Lionel Messi parèt ladann a 20 pas desizif banm wè ki moun ki pi pre Lionel Messi la se Lamine Yamal ki gen menm stil ansanm avèk Lionel Messi ki ansanm avèk 18 pas desizif. Donk ou pou gen Vinicius dèyè l, Vinicius kap jwe nan gwo klèb Real Madrid, donk imajine w m konnen fanatik Real yo pral fè anpil diskisyon la, yo pral di ke se Mbappé k pwoblèm nan ou antrenè la, etc. Men kanmenm. Nan vizyon jwèt la, se pa antrenè a ki bay jwè yo l, li dikte kòman pou ekip lan jwe, sè si ke li chwazi, m ta kab di, avan match li diskite de strateji yo, pandan antrenman l fè yo. Men lè w sou teren ou menm kòm jwè, ou gen kontribisyon pa w pou w poze nan fason ke w wè jwèt la, e lè jwèt la melanje sou teren an, antrenè a pa sou teren an, Donk se jwè yo ki sou teren an e se la ke anpil jwè pral fè diferans pa rapò avèk lòt. E m panse ke nan vizyon jwèt la, nan moun ki fè ekip lan genyen, byen sou teren an, w ap wè Lamine Yamal parèt yon yon jwè enpòtan nan sans sa pa rapò avèk pas desizif li. Epi Lionel Messi vini nan lis sa. Sa vle di lè Ekip la mare! Pa gen okenn kote pou l soti, enben gen 2 moun ki ka fè sa pi byen la selon tablo sa statistik sa. Se Lamine Yamal ansanm avèk Lionel Messi. Sa vle di jiska mentnan, si w ap fè on ekip an 2025 lan la, ou gen on bon atakan tankou Kylian Mbappé k devan an, ou genyen on bon atakan tankou Ousmane Dembélé, ou gen on bon atakan tankou Kane, ou gen on bon atakan tankou Erling devan kan an, ebyen si wap chwazi yon jwè pou mete dèyè de yo pou livre yo pas pou fè jwèt la ansanm avèk yo, ou pap al desann pran selon sa tablo statistik sa ki devan nou la, pa gen manti ladann, se sa IQ di w. Donk, la li klè devan w. Si gen 2 jwè nan mond lan ke w tap pran pou mete dèyè jwè sa yo, li pa tap ni Vinicius malerezman, li tap Lamine E premye jou premye chwa a t ap Lionel Messi jiska mentnan pami nèg sa yo ki pi jèn. Donk sa vle di on pakèt bagay nou panse ke fòk ti ti mesye sa yo resezi yo pou yo bay granmoun nan ban definitivman pwen pou yo fè mye pase l pou l pa tounen nan lis sa pou magazin spò IQ pa tounen ansanm avèk Messi nan on lis konsa donk men sa pa depann de yo menm sa pa depann de talan Messi, frechè Messi donk nou panse ke se ase enpòtan nan sans sa donk n ap kontinye ansanm avèk konparezon an e enfòmasyon ke n ap pataje ansanm avèk nou jodi a di pwen de vi foutbolistik mentnan nou pral pale de yon sijè ki trè enpòtan ki se avni Lamine Yamal. Donk sè su ke Lamine Yamal se yon jwè ki gen anpil kapasite e jodi a nan lis sa franchman nan tablo nou sot wè la nou panse ke son jwè ki ki pou nou pran o serye e son jwè ki pwomèt anpil. Men sa pral depann de ki jesyon ke FC Barcelone fè de li menm, staff la fè de li menm, kòman yo jere tan de je l e paske li toujou rete yon timoun. ok donk li poko akonpli menm jan avèk lòt mesye yo sè su ke fòk yo jerel byen nou sonje ke Messi te gen anpil pepen fizik donk nou gen yon pakèt jwè ki disparèt tou ke yo te gen tan anonse kòm nouvo Messi epi jwè yo rete yo disparèt talan an kraze talan an bese petèt yo itilize yo two to two bonè epi twòp match rapidman epi yo yo blese epi yo disparèt youn nan ka ki pi resan ke nou genyen se ansanm avèk Ansu Fati. Donk ki se yon jwè ki vrèman m ta kapab di nou t ap tann yon pakèt bagay de li menm epi ki rete konsa ki disparèt sou sèn entènasyonal la parapò avèk enpak ke lòt jwè sa yo ap fè. Mentnan an tèm daveni pou Lamine Yamal nou te kapab di ke a sèlman 17 an Lamine Yamal gentan fè tout bagay sa yo Donk li gentan yon pilye majè nan ekip FC Barcelone nan e pou seleksyon l tou. Donk si n t ap di gran liy nou te ka defini pou avni Lamine Yamal, donk nou te ka ap di ke premyèman Lamine Yamal gen yon pwolongasyon de kontra e an tèm de stabilite avèk FC Barcelone jiskan 2030, sa ki pèmèt aske ki 5 an, donk ki asire avni jwè la nan yon gwo klèb. Donk se trè enpòtan, donk l ap nan yon gwo klèb pandan 5 an, donk li gen yon kontra de pwolongasyon jiskan 2030. Men se ki e fenomenal avèk le Barça, se ke kloz liberatwa pou Lamine Yamal la pou Barcelone ta deside voye l ale, li monte a 1 milliard d'euro. Sa se yon bagay fenomenal, ekstraòdinè, se yon bagay du jamais vu. Donk, ou pa ka imajine w pou yo libere yon jwè yon lòt klèb ta sipoze peye 1 milliard de dollars. Donk, sa vle di ke 1 milya dewo, sa vle di nou kapab di ke ki ale bokou plis ankò an tèm de dola ameriken. Donk sa vle di ke se pa yon je, se paske FC Barcelone tou ba yon mesaj li p ap separe l de Lamine Yamal. E m panse ke y ap fè yon bòn jesyon de Lamine Yamal e alavni menm jan yo te fè l pou Lionel Messi, byenke fen karyè l la t on ti jan sòti Messi nan FC Barcelone t yon ti jan dwòl, donk ki pat bon ditou, men kanmenm Messi pase plizyè zane lòt bò a fè ekip lan ganye, pote tout twofe ke l te ka pote pou FC Barcelone e fè jwèt la reyone, donk nou panse Lamine Yamal si yo fè yon bòn jesyon de Lamine Yamal donk n ap atann nou de trè bòn choz de Lamine Yamal. Mentnan An tèm denterè mondyal pou Lamine Yamal, nou te kab di ke Lamine Yamal a part du FC Barcelone, donk si yon ekip ta deside bay 1 milliard euro sa, ou di mwens FC Barcelone ta deside kase avèk Lamine Yamal, ebyen li gen yon pakèt lòt opòtinite du pwen de vue entènasyonal. Donk li gen Liverpool, Manchester City avèk e Pep Guardiola nou panse kap fon bon jesyon de misye paske ke misye te jere Lionel Messi el konn sal te fè poul te genyen ansanm avek li or Lamine pre Yamal prezante preske menm karakteristik de jeu avek Lionel Messi mpanse si Pep ta genyen on Yamal nan menl jodia la li tap fè anpil malè avèl sa sè sur le PSG Ki se yon ekip ki trè opòtinis, yon ekip ki gen mwayen, egalman li te ka pwokire l de Yamal e mete l okote de dè do anpil jwè epi fè ekip lan jwe epi fè misye ganye tou. Epi e menm nan Real Madrid ki se enmi jire FC Barcelone, sa se si ke Barcelone tap met tap pou monte kloz liberatwa la a 4 milya. Donk, Real Madrid nou panse ke Yamal pa tap yon move chwa pou ta mete l jwe o kote de Vinicius, dèyè do Mbappé, ou konprann. Donk, mentnan Real rete yon ekip ki toujou gen pwoblèm ansanm avèk pil star lè lè yo ansanm donk poul fè yo byen jwe e ganye e se sa kap pase ane sa la donk men nou panse ke nan yon avèk yon antrenè pafè yon antrenè tankou antrenè FC Barcelone nan donk nou panse ke tap gen anpil bèl bagay sil ta twouve lo Real Madrid donk mentnan Yamal e antouraj li yo afime ke volonte yo pou jwè la e fanmi Yamal pou li rete nan FC Barcelone. Donk kote ke yo santi yo alèz lakay yo jiska mentnan se sa ki genyen kòm enfòmasyon jeneral. Mentnan, devlòpman teknik e wol kwasan de Yamal nan jwèt la pou le futur, nou panse ke Yamal e sou sa ke l fè deja la, Yamal deja enskri 11 but e delivre 16 pas desizif an 33 match sezon sa. Donk stil de jeu Yamal li raple jèn jwè sa ke nou tout nou konnen e goat de tou lè tan sa, e goat la donk se Lionel Messi. Donk Poukisa yo konpare Yamal ansanm avèk Messi? Yo chita sou karakteristik sa yo, e se karakteristik sa yo ki fè jodi a yo pale de Messi kòm meyè jwè de tou lè tan, kòm pi gran jwè nan mond lan, kòm goat lan. Se vizyon l, dribble l, kous li, e san fwa l devan but lan. Donk sa se de karakteristik ekstraòdinè, e de kalite ekstraòdinè ke nou tout la nou kapab temwanye. Nou ka pale de tout sa nou vle, de Messi ou de ou de Yamal men sa nou sot di la ou misye vizyon, dribble, kous yo e san fwa ou devan but lan donk se bagay ke ou pa ka repwoche anyen a mesye sa yo donk Yamal li presanti pou li kapab vini yon gwo jwè e pou l kapab vini an reyalite sa tout moun ap tann lan, post Messi a FC Barcelone. Donk Yamal se le se le nouvo post Messi a FC Barcelone ou ankò an devenir. Donk n espere ke Yamal kapab fè sa pou l fè pou li kapab kenbe e leve defi sa. Mentnan Nou pral rive nan moman trè enpòtan nan emisyon an la kote ke nou pral fè tiraj balon dò la pa rapò avèk gran tit sa ke nou te anonse jodi an nan foutbòl la. Banm remèt tit lan pou nou ankò ki se Messi, Ballon d'Or fifa 2025 devan Ousmane Dembélé, Yamal e Mbappé! Donk rapidman nou prale montre nou tiraj pa nou donk nan sport ik yo ke nou fè epi nou pral wè on ti deskriptif, on ti m ta kapab di on ti dèzinfòmasyon enpòtant ke nou pataje ansanm avèk nou atravè tablo sa a kote ke nou pral jwenn tiraj nou an li menm li fèt nan sans sa a. An nou swiv ti tiraj la ansanm ansanm avèk magazin nou Sport IQ pa bliye se premye sòti magazin nan map tann kòmantè yo pou nou dim kòman ke nou te wèl si nou twouvel entèresan si gen de bagay pou nou amelyore pou nou fè pou nou kapab de sève ou pi byen ou menm ki se entènot telespektatè nou donk kite kòmantè ou yo pou nou epi di nou sitou nan nan pwochèn konparezon an ki jwè ke w ta renmen ke nou konpare ki jwè kle ke w ta renmen ke nou fè yon analiz apwofondi sou li vin avèk tout tout done yo pou kapab fè yon meyè konparezon donk la. Rapidman, nou genyen tiraj balon dò a k ap fèt la. Donk, atansyon, atansyon, nou kòmanse ansanm avèk Ousmane Dembélé. Èske misye, nan moman n ap pale la, nan minit n ap pale la, èske misye balon dò? Donk, ann gade rapidman ki sa k ka fè misye balon dò, ki sa k ka fè misye pa balon dò o vu de analiz sa ke n ap fè la. Donk, rapidman, an tèm de vizyon

Pwoblèm ke nou gen ansanm avèk Ousmane Dembélé la, sè ke misye eksploze an 2025. Sa vle di ke kounye a, lè ou pral gade klas jwè la, ou pral gade kla, karyè de lansanb de jwè la, menm si Balon dò a se pou ane 2025, men yo gade regilarite jwè a te genyen pandan tout ane ki pase yo, moun ki pral vote yo pral teni kont kanmenm de sa. Kòman misye te ye dan le pase, e kijan ekip la reyini otou de li menm avèk e Lolo. Enrique pou ane sa naturèlman e e e kòman sa jwe. Donk la nou panse ke misye fè yon bèl sezon ekstraòdinè, 15 pas desizif, 33 but, donk e ki fè ke psg li menm e li genyen premye lig dè chanpyon l nan karyè l. Donk men kontrèman avèk Messi, E pa bliye ke nap pale de balon dò 2025 Messi li balon dò donk se sipozisyon an sa donk kontrèman a Messi jeu misye li repoze davantaj sur pèrkusyon ok epi son jwè ki fè anpil antre nou konn Ousmane epi misye gon bèl vitès ke sur la kreyasyon pur sa vle di ke an tèm de kreyasyon pur jwèt Ousmane Dembele a pa pwofitab ke jwèt pa Messi a. Donk nan sans sa, vèdik lan se se ke sa li ye, spektakulè, men mwens chèf dòkès ke Messi. Donk, misye pa yon chèf dòkès. Ousmane Dembélé, misye mwen yon chèf dòkès ke Messi. Alò, misye, misye dirije yon òkès tou, men yon ti òkès. Messi dirije yon gwo òkès. Donk, misye genyen mwens, misye mwens chèf dòkès ke Lionel. Messi. Malerezman, misye pa Ballon d'Or. Donk, Lamine Yamal, si nou ta pran misye, a 17 an sèlman, Lamine gentan livre 18 bi e 25 pas desizif. Mentnan, le Barça ki fè ke Barça fè yon triple

ki rivalize avèk Messi sou le plan kreyatif. Sa di nan tout jwè n ap pale la, ke se swa Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, donk sèl jwè vrèman ki rivalize a Messi nan tèm de kreyativite nan jwèt la, li rele Lamine Yamal. E se poutèt sa ke misye gen yon aveni ki pwometè anpil, si l rete konsa, si yo byen jere l nan FC Barcelone. Il est meme vu comme son héritier naturel. Epi dènye jwè la, misye genyen 43 but pou le Real Madrid. Donk il a ranpòte le soulier d'or ewopeyen, mè son wol è plis seli d'un finiseur ke d'un meneur de jeu. Sa se klè. Donk ou pa ka konpare Mbappé ni ak Yamal ni ansanm avèk Lionel Messi e menm ansanm avèk Ousmane Dembélé, w'ap wè gen anpil diferans ki etabli nan sans sa. Donk vèdik Ultra desizif, men dans un rejis trè diferan de Messi. Sa sè sur, ou pa ka mete jwè sa anpil. E se poutèt sa ke lè yap pale de meyè jwè du mond, donk yo ap gen di anpil difikilte, yap pale de meyè jwè de tou lè tan. Alò, meyè jwè du mond pou yon ane, ou ka met non Kylian Mbappé alèz, Lamine, ou ka met non Oussama Dembélé. Men lè wap pale de meyè jwè de tou lè tan, Donk fò fè anpil atansyon lè wap pale de meyè jwè de tou lè tan pou ta asosye non Kylian Mbappé, asosye non Dembele, asosye non Lamine Yamal nan sans sa paske Messi se anfèt jwè ki pi konplè nan mond lan a tou lè pwen de vi. Penalty, gran tireur, kou fran, son nèg ekstraòdinè, 68 kou fran jiska mentnan, sa vle di ke misye ap apwoche l de Pelé, donk yo ap konpare Messi avèk Juninho, Pelé, donk nan nan nan nan moun ki pi konn tire kou fran nan mond lan de tou lè tan, donk sa son bagay ekstraòdinè pou yon jwè ki pral kòmanse bon nan kou fran efektivman an 2014 fen 2013 donk pou rive jodi an. Donk sa vle di ke sa Messi fè e kontinye ap fè jodi a nan kou Frans se pa yon bagay kap etone pèsòn ankò paske yo misye deja klase nan pi bèl lis lan. Donk mentnan. Dènye tiraj la la se kiyès ki balon dò a patir de tiraj sa ke nap fè la. Donk sè sur ke nou pral ale rapidman poun bay venkè balon dò sa nan emisyon an selon tit lan e venkè la pa, eksizemwa, pa lòt moun

Alò le deba prandre yn tounur trè entèresant. On valorizrè de preferans la pou ebay balon dò sa se entèlijans jwèt la, vizyon e enpak kreyatif. Donk si yo tap bay balon dò a jodi an la, jodi an la selon tablo statistik sa la pou 2025 la kounya pandan map pale yo tap bay balon dò sa la ebyen yo tap bay Messi l poukisa paske misye genyen on top level ke tout moun nan entèlijans jwèt la vizyon l e enpak li sou jwèt la. E lè w pale de enpak yon jwè sou yon jwèt, sa sou yon pakèt bagay. Se pa yon bagay, se pa yon bagay senp li ye e se sa k fè yon ekip genyen, ki ban yon ekip mantalite pou li genyen. FC Barcelone fè tout sa l fè ane sa paske Lamine Yamal gen yon, li fè yon enpak pozitif, grandyoz sou FC Barcelone. Donk gen de ekip dan lansanb, ki gen yon bon kolektif, zafè kolektif lan trè enpòtan e kalite sa w nap pale la yo se kolektif la kap ba ou l. Donk pa egzanp lè w pran yon jwè tankou yon jwè tankou Ousman Ousman Dem Dem Dembele, si w tap pran l pou kò l nan psg ane sa, ou pa ka chita nèt pou di bon se Ousman ki bay psg 3 chanpyona yo ki ba l lig dè chanpyon sa pou kò l eksetera ou pa ka di sa men wap di ke E loulou monte yon bèl ekip. Yon ekip ki fort, extraordinaire. Se l'ekip la plus forte en Europe actuellement. Sa nou dwe respekte l. Donk le PSG. Donk li gen yon kolektif anraje, extraordinaire. Men sepandan, ou pa ka pwente le dwa nèt pou di sa e tèl jwè k fè sa, e tèl jwè k fè sa. E ou patikilyèman, ou atribye tout merit la ansanm avèk Ousmane Dembélé ou paka fè sa ou paka di sa. Donk gen anpil lòt jwè kle nan ekip sa a, nan kolektif la ki ede ekip sa a fè sa li fè a. Donk lè w pran pa egzanp Real Madrid sè sè ke Mbappé meyè jwè, alò li ranpòte soulye dò ewopeyen an sèt men li gon Pil moun kap travay avèl notamman Vinicius ane sa ki fon pil gwo travay dèyè do Mbappé a ki kenbel avèk tout lòt jwè ki nan mitan teren an kap fè de seri travay ekstra òdinè pou ne site ke sela donk ki ki se te ki ede ekip sa men ki gon pwoblèm kolektif ki fè ke li pa rive pi lwen ni nan lig dè chanpyon ni nan chanpyona espanyòl la donk Real ane sa vrèman pran on gwo kou su la tèt donk lè w pran FC Barcelone ki fè tout siksè ke l fè avèk Hansi Flick e Flick ane sa a, donk nou panse ke se yon ekip k ap konstwi, ki an konstwiksyon, ki an devlopman, k ap monte, esperon ke menm enèji sa yo rete, men ou ka pwente du dwa pou di ke Yamal wè enpak li nan jwèt la, kreyativite l, entèlijans jwe a, w ap di ke Yamal gen yon gwo kontribisyon nan ekip sa a e Yamal ede ekip sa a ganye byen ke Barcelone gen yon kolektif ekstraòdinè e se kolektif sa ki fè ke li monte ladan l. Men, lè w pran, a di si w ap fè konparezon sa la a pou bay balon dò a la a, tout sa ke nou di la a, lè w pran Lionel Messi nan MLS la, Anndan Inter Miami, ou ka di ke ekip sa repoze su Lionel Messi. Dayè, lè l pa la, ekip la genyen, sèt li ka toujou genyen, men yo pèdi tou, men yo pa genyen avèk menm klas e bote, briyo ke yo genyen an. Klas Lionel Messi jiska mentnan toujou peze anpil pou Ballon d'Or e peze anpil pou kèlkeswa ekip l ap jwe a, la classe du joueur. Donk se yon bagay ekstraòdinè, donk a 37 ans, Lionel Messi gen tout enpak sa, gen tout enfliyans sa sou jwèt la e entèlijans li jiska mentnan pèsonn poko ka sipase l nan jwèt la. Vizyon l nan jwèt la, donk enpak li sou je a jiska mentnan rete yon bagay ekstraòdinè e se poukwa lè w ap pale de meyè jwè de tou lè tan, Messi ap toujou kapab konpare ansanm avèk Pelé, Maradona, paske tout jwè sa yo, non sèlman yo tap fè gòl, men enpak yo, enfliyans yo, entèlijans yo sou jwèt la et yon bagay ekstraòdinè ki se ki a dè zane de limyè pa rapò a otre jwè. E Messi aktyèlman li menm li a dè zane, dè zane, dè zane de limyè de toulmond nan sans sa, donk nou kapab di l sè le meyò jwè de tou lè tan, donk Balon dò 2025, Lionel. Mesi. Konnen pral gen anpil pale nan sans sa. Donk ma magazin nan vini a ti ribrik sa si jis kapab pèmèt aske ou kapab distrè ou, ou kapab pale, ou kòmante. Donk seryezman pou m kapab di mwen menm seryezman pou. moun ke nou kapab di ki de kap konkourir de manyè seryezman nan balon dò sa la e pou 2025 lan nou ka klase alò nou pa pral di kiyès kap pranl men nou panse ke yon jwè tankou Mbappé li gen anpil enpòtans dayè li li souliye dò. Ewopeyen. Donk yon jwè tankou Ousmane Dembele se li gon pwofil vrèman pou li kapab genyen Ballon d'or sa. Erling toujou nan nan lis lan tou. Yamal, donk byen ke trè jèn, nou panse ke li pap genyen'l lojikman, men kanmenm lap peze kanmenm nan pakou pou Ballon d'or sa. Sil ta genyen'l se te yon bagay Ton bon bagay extra ordinaire se tap du jamais vu men nou panse ke sa Ousmane Dembele fè avèk psg ane sa son bagay extra ordinaire e se sa ke on balon dò genyen poul fè donk eske Lionel Messi ap nan lis balon dò la kan menm pou ane sa nou pa konnen men sa nou kapab di tou senpleman donk si yal kite Messi chanpyon. Nan ti koup di mond jwèt sa kap fèt la a. Donk nou panse ke se nou menm kap bal plas pou l enskri nan yon bon plas nan balon dò a. Donk dayè li gentan make yon manyifik kou fran. E gen anpil nèg ki gentan met kòb atè la di ekip la pap rive nan uityèm. Gen nèg ki di ekip la ap jwe 2 match ou 3 match, ou 4 match, ou 5 match, donk nap swiv kòman bagay sa pral pase, kòman bagay sa pral rive, men sèl sa ke nou kapab di, nou pa lwen de okenn sipriz kant il saji de foutbòl, ou pa janm konn sa ki ka pase, byen ke anpil moun di ke gen de bagay ki pa ka fèt, Ou konprann, gen de bagay ki pa ka fèt men pa pa gen pèsonn ki te janm panse ke a 37 an Messi t ap toujou nan foutbòl la la, Cristiano t ap toujou nan foutbòl la la e ke Messi t ap toujou fè mèvèy sa yo l ap fè la a 37 an pou l te toujou odsu di lo pandan tout yon sezon ke l fè plis pas desizif n ap pale de tan aktyèl la a. Donk 20 pas desizif nan sans sa. Donk anpil moun te gendwa pa t atann yo nan sans sa. Donk e se poutèt sa ke nou panse ke li enpòtan pou nou kapab soulinye ti enfòmasyon sa yo. Donk mete an kòmantè pou nou menm ki emisyon nou ta renmen gen, ki jwè nou ta renmen ki konpare, ki sijè nou ta renmen pale. Epi ekip Magazin n ap gade l an pwofondè epi n ap vini avèk yon lòt sijè pou nou ase enteresan pou nou kapab debat epi fè nou griyen dan nou epi rete cool toujou zanmi donk respè youn lòt epi an nou avanse tchaw tchaw.